rasin bay rasin se mizik it's music mizik pa gen pa gen fontyè. Non men men m plis wè mouvman an de manyè jeneral paske mouvman an nan mitan ane 2000 yo avèk la monte de barikad krou rock fam polemik ou pral gen yon pakèt lòt gwoup ki pral emèje mouvman t an pwisans Non sa w konnen k vin pase paske Ou santi rapè k te nan barikad rock fam yo poko gen nèg k ap ranplase yo la? Non paske nèg yo nèg yo te kwè nan gwoup lontan Paske. Bon se konsa petèt pou yo te pou yo te monte a. Non yè paske nan sans m di w. Menm an Frans li fèt konsa tou lè w pran lè w pran gwoup Maitre Gims te ladan l kòman gwoup sa rele ankò a m pa sonje. E m pa sonje l tou non. Maitre Gims avèk Black M. M gen kèk tan m dekonekte avèk rap fransèz lan. Yon pakèt nèg ki te ansanm la nèg yo te nenpòt nèg yo te yon bann. Yeah So wè m pral wè si rapè deside mete tèt yo ansanm, pa gen tandans kap ka kenbe nou paske rap rap se tandans ki pi popilè nan mond lan. Toujou ou menm. Of course! Menm devan Afrobeat jodi a? Non monchè, Afrobeat ap emèje. Afrobeat ap emèje. Se yon tandans kap emèje. Konbyen tan Afrobeat genyen? Bon, rap gen 50 an. Ah monchè, èske ou konprann sa map di w lan? Seksyon daso, seksyon daso. Yeah, rap toujou e rap rap toujou rete tandans ki pi popilè. Èske ou konprann? Paske, m pral di w yon bagay, se menm jan tankou pa egzanp, si atis ayisyen yo, ke w nan konpa, ke w nan rap, nou te fè kolaborasyon antanke atis ayisyen, nou t ap rive pi lwen. E, kolaborasyon konpa a a anpil rapè pa fasil non papa? Li pa fasil, sa depan de moun k ap fè l la. Bon jan nèg yo wè bagay yo la.
Yeah mwen men mank mank de mank kòmnikaktyou konsa. Mank de konpreyansyon. Yeah mank de konpreyansyon vin fè. Ou de tolerans.
Yeah èske ou konprann. Sa vin fè tou se tout sa tou rantre nan menm kad m tap di w lan. Se nèg ki leve nan kras ki konsa. Nèg ki leve nan meskinri. Nèg a leve nan mesken, nan kase tabak nan pòch. Èske ou konprann? Nan konte lajan nan pòch. Yeah. Nan konte lajan nan pòch, yo bay lajan anplis tou wi.
Nan mizik sa ou jis ajoute yon vès, Fantom jis ajoute yon vès sou li? Yes.
Se yon track m te gentan fin fè pou kont mwen nèt. Ok. Kounya m t ap fè, m t ap fè ekip mwen tande l. So m gen m gen DJ King Jaffa ki se DJ pa m, ou konprann, m salye misye. Misye fin tande track lan men misye di yow Snoop track sa li krezi so sou m ta li ta renmen tande fantom sou li pase misye di m e sèl fantom li wè ki ka kanpe sou mizik sa. Lè misye fin dim sa, m di misye ok map fèmen map retounen rele w, m annik fèmen m rele Fantom m di Fantom yo m gon trak pou ou la, m vle mete w sou li Fantom dim snon pou w konn sa l ye deja voye trak la banm tande, m voye trak la bay Fantom, Fantom dim snon voye enstrimantal la, epi an demen misye voye vès pa l la ban mwen, misye dim snon nou pap fè mizik lan san video non. M di a Fantom, ban m on nèg pou m fè videyo a. Fantom mete m konekte m avèk on nèg, epitou m pran on kamyonèt lage m Sendomeng, epitou m al fè. E kamyonèt yo ye wi.